Nan videyo ke m te fè sou lide Pwofesè Michel Soukar sou Bondye, sou enplikasyon Bondye dans les affaires humaines, mwen te di ke mwen pa dakò avèk lide l yo. Mwen koute anpil bagay ke li di ke mwen dakò, ok, majorite nan sa l ap di yo se des idées ke m pataje, se des sentiments ke m pataje. Men sou lide sa yo spesifikman, mwen te di ke yo alafwa erone e danjrez. Se sa m te gen ki fè m pa t dakò avèk yo. E mwen te eksplike deja nan videyo ke m fè deja ki sa ke m panse ki erone ladan yo. E jodi a mwen vle tounen sou dezyèm aspè a, poukisa ke ce sont des idées qui, à mon avis tout au moins, dangereuses.

Mwen te di, o debi, ke mwen twouve ide sa yo ke Pwofesè Michel Soukar t ap eksprime yo te non sèlman erone men ke yo te danjre. Mwen vle di kounye a poukisa ke se de ide ki danjre. Avan sa, gon bagay ke moun beswen konprann, sè ke tout sa ke lèzòm ap fè, tout sa ke lèzòm ap bati, sipoze repoze sou yon baz. Si s on kay w ap bati, li chita sou yon teren, byen sur.

Presupoze sa yo pa diskite, se des axiome ke yo ye. Sa vle di ke se pa yon bagay ke nèg la ka demontre ki vrè, e li pa enterese non pli demontre si l vrè ou pa. Se yon axiome de depart. Li asime ke sa yo vrè, se yon premis, epi a partir de la, li komanse fè sa l ap fè a. An dehors de la science tou, dans les questions politiques et sociales, menm prensip la kenbe. Youn nan pi bon egzanp ke n gen nan domèn sa a, se nan Deklarasyon Endepandans Dèzetazini. Mesye yo kòmanse deklarasyon yo a konsa, Nou tenon sè verite pou self-evident ke tout òm te kreye egal e ke Kreyatè yo te ba yo de dwa inalyenab, pami lèkèl lavi, La liberte e dwa pou yo poursuivre le bonheur, pou yo chache heureux sou tè a. Note byen kisa yo di. Yo gade sa yo pou self evident. Sa vle di yo konsidere non sèlman ke l evidan, men ke nenpòt ki moun ka wè sa. Se ki vle di ke son bagay yo pa menm gen entansyon pran tan demontre. Yo pati sou yon baz ke yo pa gen entansyon pwouve si l vrè ou fo, a savwa ke lèzòm te kreye egal, etsetera, etsetera, etsetera. Se yon aksyòm ke l ye. Mentnan, si ankò yon fwa nou travèse bò lakay nou, nou jwenn Toussaint Louverture ki, paske l t ap mennen yon pèp dansyen esklav a la libète, e li pa t ka fè frekan ke mesye sa yo ki te blan te fè, paske jisteman dwa a la libète sa a se youn nan bagay ki te konteste. Men la ankò, Toussaint Louverture se le christianisme ke l itilize. Paske aksiyòm sa ke Ameriken yo poze lè y ap fonde peyi yo a, se yon aksiyòm ki repoze esansyèlman sur le christianisme. M a pral esplike talè ki jan. Mentnan, Toussaint li menm pa t ka poze sa kòm etan self-evident. Donk, ki sa l fè? Li pwoklame, li foure nan tèt esklav sa yo, nan tèt ansyen esklav sa yo, nan tèt sòlda l yo, nan tèt tout popilasyon ayisyèn nan, ke libète sa a ke n genyen an, se Bondye ki ban nou l. Pa konsekan, pa gen okenn moun ki gen dwa retire l nan men n. Se sa ki esplike kalite kouraj sa a ou wè ke nèg zansèt nou yo te genyen pou yo te goumen konsa a. Ou pa ka pran libète m. Se Bondye ki te ban mwen l. Li pa pou ou. Ou pa gen dwa retire l nan men m. C'est aussi simple que ça. Mentnan, Napoleon Bonaparte te voye bay Toussaint yon enskripsyon pou l te mete sou drapo yo, sou drapo twoup fransèz yo, se te twoup Toussaint Louverture yo, e ki te nan Sendomeng, Braves noirs, souvenez-vous que seule la France reconnaît votre liberté. Toussaint pa obeyi, li pa mete l sou drapo yo. E li evidan pou ki sa. Se pa t Napoleon Bonaparte, se pa t Lafrans ki te rekonèt libète nou. Se Bondye nan syèl la ki rekonèt nou. Ke Lafrans pa rekonèt li, e pwoblèm ki gen de Lafrans. E efektivman lè Lafrans vin konteste libète sa a, nèg yo goumen avè l. Mentnan, aksiyòm sa yo, yo ekstrèmeman enpòtan. Paske gen anpil bagay ke nou pran kòm si yo te garanti, ki anfèt repoze sou dè aksiyòm de se jan, menm lè nou pa rann nou kont de yo. M ap bay yon egzanp ki senp. Legalite antre lèzòm. Nou panse se yon bagay ki nòmal ke tout moun gen dignite, ke tout moun egal, etsetera, etsetera. Ka gen ti pwoblèm rasis de yon seri de moun ki te panse ke lè nwa enferyè o blan, bagay de se jan an. Men kounye a se de bagay yo ki pratikman fin tonbe e tout moun konnen ke wi, tout moun egal. Nou egal an dignite, etsetera. Sepandan. Li pa senp konsa. Rezon ki fè w wè l parèt tankou yon bagay ki evidan, se paske gen yon premis ki fin triyonfe dan lemond oksidantal, gen yon aksiyòm ki fin triyonfe dan lemond oksidantal, e kòm se lemond oksidantal ki domine lemond, li pratikman enpoze l o rèst di mond, e ki poze ke tout moun egal. Aksiyòm sa a. Se yon aksiyòm fondamantalman kretyen ke li ye. Si w retire aksiyòm sa a nan tèt ou, gade lèzòm. Nou pa egal. Nou pa egal ni nan wotè nou, ni nan gwosè nou, ni nan nivo de entèlijans nou, ni nan nivo de sajès nou, ni nan nivo de vèti ke nou ka genyen ou de vis. Nou pa egal. Youn pa sanble ak lòt e nou pa menm jan. Nou tout diferan. Kouman nou ka fè egal? Men kouman le christianisme rezoud kesyon an. Le christianisme di nou sòm tous anfan d'un sèl pè. Par konsekan nou sòm frè, par konsekan nou egal. Sèt yn egalite dèzam.

Donk, se le christianisme ki vini avèk lide sa a ke nou egal paske nou se pitit yon menm Papa e par konsekan nou tout gen menm diyite, nou tout gen menm dwa. Mentnan, se yon aksiyòm ke li ye, men evidaman li la nan le christianisme, men sa pa vle di ke l rive triyonfe yon sèl kou. E le Christianisme pran 18 syèk anvan ke li reyalize ke li pa ka kontinye ak pawòl nou tout pitit ou menm papa sa a pandan ke n gen lesklavaj. Men se sèl le Christianisme tou dan le mond e nan tout listwa de limanite ki te kanpe kont lesklavaj pou l te aboli li. Li pran tan paske se te yon tradisyon ki gen lontan pami lèzòm e ki te trè anrasine dan tout lè kilti. Pa blan yo sèlman, nwa yo avèk nwa, arab, tout moun te konn ladan pandan lontan. Donk, premis sa yo enpòtan. Aksyòm sa yo, si w retire yo, gen anpil lòt bagay ki mache avèk yo ki otomatikman tonbe tou. Ki sa k ap tonbe, pa egzanp, si lide que nous sommes tous fils d'un même père qui se soucie de nous et qui nous aime, Si lide sa a soti nan lemonn, ki sa k ap pase? Den, nou pa egal ankò. Lesklavaj ka tounen. Ofèt, ki sa k ap pase si lide sa a, ke nou egal paske nou sòm tous fis d'un mèm pè, ta soti nan lemonn? gen anpil bagay ki prale avè l paske tout sa n ap repete sou lè dwa de lòm, le dwa dè zanfan, le dwa a la vi, le dwa a ledikasyon e a la sante, tout bagay sa yo repoze sou le fèt ke depi w se moun, gen de bagay ke w gen dwa a yo, sa nan pa denpòtans. ki lajan ou genyen, ki koulè po ou, etc. Paske ou se pitit Papa Bondye ki nan syèl la tankou tout moun. Lademokrasi tou chita sou sa. Se youn nan prereki, se youn nan aksyòm ki presede jisteman kesyon demokrasi sa a. Paske an demokrasi, chak nèg vote yon bilten. Donk, ou kapab gen senk doktora nan men ou, mwen pa konn li, m pa konn ekri, Ou gen yon vòt, mwen gen yonn. Ou ka gen dè milyon dola, ou rich, ou gen konbyen machin lakay ou, ou gen konbyen palè, mwen menm jodi a m pa manje, e still lè n ap vote, ou gen yon vòt. Menm jan avè m. Ki sa k fè egalite sa a? Well, nou toulède se pitit Bondye nan syèl la. Se sa labaz. Mentnan, pwoblèm ki poze an Ayiti, e se la nou ka kòmanse konprann poukisa m twouve ke lide Pwofesè Michel Soukar yo danjre, sè ke kilti kretyèn sa a pa triyonfe nan kilti ayisyèn nan vrèman. Aspè sa a nan le Krisyanis pa vrèman triyonfe nan kilti ayisyèn nan. Se youn nan rezon fè w gen tout difikilte sa yo pou w etabli des élections valides paske nèg kap fèl la pa estime nesesè poul respekte opinyon yon malere se sak esplike ken gen tout diktati sa yo tou se sak esplike mepri moun ki anlè yo pa rapò a moun ki anba a e se sak ki esplike tou konpòteman de moun ki pa nesesèman de gwo chèf men ki pa montre le respè ke yo ta dwe montre a de moun ki plis enb ke yo lè yo sou pouvwa yo pa egzanp. Ok premye venu premye sèvi konbyen fwa ou wè sa respekte an Ayiti? Travèse la Ozetazini al nan nenpòt ki peyi oksidantal e wap wèl respekte. Se paske asyom sa yo poko chita lakay nou. Sa pa konn rive w pou w al legliz, lamès oubyen nan sèvis nan tanp ou? Ou rive a lè? Pè oubyen pastè a rive ak 15, 20 minit de reta, li pa menm di eskize l? Se paske jisteman lide ke yon Bondye anwo tèt nou ki fè nou tout egal pa byen chita nan sosyete a. Se tout sa ke nap pèdi, se sou tout sa ke nap febli si ke a la plas de sèt konsepsyon kretyèn di mond e dè zòm, sèt konsepsyon kretyèn de Dye, nou mete yon lòt ide kote ke Bondye nan syèl la manfou si nou viv oubyen si nou pa viv, Si nap malad, si nou mouri, si yo touye nou, si yo fè nou enjistis. Dieu san sousi. Nou gen anpil pou n pèdi si ke nou renonse a sèt konsepsyon kretyèn de Dieu, d'un Dieu ki se sousi de nou, ki kè si nou grandi ou pa, ki kè si nou youn trete lòt byen ou pa, ki kè eske wi ou non nap vin pi bon moun oubyen si nap vin pi mal chak jou. Sa nap pèdi, se tout aksiyòm sa yo ke le Krisyanis pote avèk li. Tout dwa sa yo ke nou ap chache genyen, dwa edikasyon pou tout moun, dwa sante pou tout moun, dwa pou nou vote an pè pou nou chwazi yon lidè jan nou vle. Tout dwa sa yo miz an peril si ke Nou abandone lide ke tout moun se pitit Bondye nan syèl la e pa konsekan tout moun gen menm diyite e menm dwa. Dènye pawòl ke mwen vle di a se sesi, Èske Bondye la vre? La repons se wi. Men, la prèv kon gato egziste, se ke w ka manje l. Donk, nou pa gen okenn fwa ke nou te lapriyè Bondye. pou yon bagay e li te reponn nou? Nou pa sonje? Non? Menm lè Seta w te tou piti, manman w te malad, ou te lapriyè Bondye pou li epi manman w te geri? Yon pitit ou te genyen ki te malad epi w te lapriyè pou li epi l geri? Yon pitit ou te genyen ki t ap fè yon move chemen epi w lapriyè pou li epi li korije? Se sa, gato a, ke nou manje a. La preuve que Dieu existe, se ke l repon a nou priyè. Donk, m ap ankouraje nou kontinye priye. Bondye ka gen rezon fè l poko vle reponn nou, men nou ka fè Bondye nou an konfyans, ke li renmen nou, e ke si l pran tan pou l reponn nou, se mize nan wout pou l ban nou bèl. Ke Bondye avèk nou!